Koman nou ye tout moun mwen trè kontan pou rantre lakay nou jodi an avèk videyo sa donk se yon videyo ke mwen filme apati de telefòn mwen em vrèman regrèt si tout fwa nou ta remake imaj lan pa pèfèk donk mwen fè videyo sa poum kapab montre nou koman sa ye sou plas duma. Donk depi plizyè mwa, anpil nan nou kapab tande ke mwen t ap pale de yon inisyativ pou kapab ranmase lajan, ranmase de lòt resous sou fòm de donasyon nan men diferan moun ki nan kominote an, swa nan Jeremi, swa lòt kote an Ayiti oubyen lòt bò dlo. Donk pou nou te kapab mete yon sistèm limyè sou Plas Duma paske Plas Duma a nan fè nwa, gen pwoblèm elektrisite nan peyi Dayiti, gen pwoblèm elektrisite nan vil Jeremi e nou te deside pou ke nou mete yon sistèm ki pou kapab eklere plas la chak swa. Ben, malerezman, nou pa t gentan fè pwojè sa a pou peryòd Sen Lwi an ke nou te swete. Ben, ankò yn fwa, pandan mwa desanm, Nou pa rive jisteman kolekte sifizamman de donasyon pou nou ta kapab achte tout materyèl ke nou bezwen pou nou enstale sistèm lan. Men sa te fè ke malgre sa ekip ki pran inisyativ lan de konsèr avèk pdg Lori Market nan vil Jeremi nou te estime ke li pa nesesè, nou te estime ke li enpòtan. pou nou ta kapab fè yon bagay de manyè pwovizwò pou pèmèt ke tout moun ki ap vini sou plas la, nou vle pale de granmoun, nou vle pale de jenn moun, nou vle pale de timoun, kapab jwenn mwayen pou sikile bokou plis an sekirite, pou sikile pi byen. Enben, se nan kontèks sa a ki fè ke nou te enstale 12 limyè sou plas la. Alò, limyè sa yo, se limyè ke nou te achte pou nou kapab. fè pwojè a nan kad inisyativ pou mete pou mete sistèm ekleraj la, nou te gentan achte limyè yo, nou te gentan voye achte yo o nivo de Pòtoprens, ben kòm yo lavil Jeremi, enben nou te di gras avèk Market Lori ki tou pre nou an, nou kapab itilize l de manyè pwovizwa pou nou klere plas la, pou pèmèt ke moun yo kapab sikile pi byen pandan peryòd fèt fen dane. Donk jan nap gade an se 24 Desanbre nan la sware kote ke plas lan li te limen okontrè nou te swete ke plas lan limen depi le 18 Desanbre men malerezman te gen anpil lapli ki tap tonbe pandan semèn avan fèt nwèl la sa ki vin fè ke se nan vandredi 23 Desanbre nou te jisteman mobilize tout sa ke nou gen kòm resous ki deja disponib limyè yo nou gen direktè pdg direktè Laurie Marquette ki te ban nou yon gwo kout men, non sèlman ki ban nou elektrisite men ki akonpanye tou nan achte kèk bagay tankou fil e lòt ti detay ke nou tap bezwen pou kapab fè sistèm lan. Donk mwen vle remèsye tout ekip komite an pou mete limyè lan, mwen vle remèsye direktè lan, mwen vle remèsye tout teknisyen yo san yo menm nou pa tap kapab reyisi fè ti travay sa pandan peryòd fèt nwèl la e nou ap remèsye tou lameri ki te ban nou otorizasyon jisteman pou nou kapab fè travay la donk alò nou avèk sa nou bay tout moun yon ide alò gen anpil moun ki te kontribiye deja tout moun ki bay lajan deja donk jan wap gade plas lan se konsa nou ta renmen ke plas lan ye donk ou kapab remake gen 12 limyè ki enstale. E nou ap enstale plis nan pwojè, nan monte pwojè definitif lan. Donk, pandan peryòd fèt la, nou te estime ke li pa t ap twò bèl, menm jan avèk lane dènyè, ke moun yo ta vini sou plas lan pou ap mache nan fènwa, pou moun yo pa wè kote y ap mete pye yo, pou timoun yo pa jwenn kote pou yo jwe, byennantandi. Ebyen, se poutèt sa, jodi an. Nou ap montrew imaj sa yo ou menm ki te kontribiye deja jisteman petèt nou itilize yon pati nan kòb lan pou nou te achte limyè yo, nou gen kòb ki rete men nou bezwen bokou plis kòb e nap remèsye les amis de la place Dumas se dènye donasyon ke nou te resevwa donk nou salye tout. ekip les amis de la place Dumas a e map fè tout lòt moun tout lòt gwoup ki konnen ki vle kontribiye mezanmi map mande ann kontribiye e bay sa nou genyen asosyasyon òganizasyon donk mete tèt nou ansanm rele mwen di mwen so men kisa ke nou mobilize Ou menm tou ki se moun Jeremi, si ou konnen de twa zanmi ki renmen vil la, ki renmen, ki toujou ap kontribiye nan bèl bagay ki ap fèt nan vil la, ou kapab di yo, mete tèt ansanm ansanm avèk yo, e mete lajan ansanm, rele mwen nan telefòn, e pou kapab bay kontribisyon pa nou pou travay sa kapab fèt. E fòk mwen di nou, anpil moun, mwen gentan gen bon fidbak de limyè yo ke nou mete, malgre se de manyè. pwovizwa mwen gentan gen anpil fidbak so moun yo trè kontan popilasyon an trè trè trè trè kontan e nou kapab wè jan ke moun yo vini sou plas lan la donk yo chita ben yo amize yo yo manje yo bay blag yo rankontre youn lòt donk mwen menm Nan sware 24 desanm sa a, mwen te gen avèk 2 lòt zanmi pou nou ale kay Nouni, nan Nouni Guest House pou n al nan bal de Nowèl. Men, bal de Nowèl, lòt reveyon, lòt aktivite k ap fèt. Donk fòk mwen di nou sa yo se 2 aktivite ki limite. Ebyen gen popilasyon an li menm, e gen tout lòt moun ki se sou plas pou yo ale pou yo enjoy yo. Ebyen nou pa ta ka kite moun yo ale nan fè nwa, nou pa ta ka kite moun yo ale nan salte a, nan sa ki lèd la. Donk se poutèt sa. E jisteman mwen ap ankouraje nou bay kontribisyon nou mezanmi silvouplè fè sa tout moun jeremi li te mèt se 10 dola li te mèt se 20 dola li te mèt se 100 li te mèt se 500 li te mèt se 1000 kèlkeswa sa ou ka mobilize a mobilize si se nan fanmi w ou ka mobilize on ti lajan pou voye ban nou pou nou fè pwojè a paske se depi mwa jiyè nou lanse bagay sa a. Men jiskaprezan, nou kolekte sèlman 2,200 dola ameriken avèk lajan ke nou resevwa an goud ki kapab nan 400 mil goud jisteman. Donk, nou itilize yon pati nan kòb sa a, nou achte limyè yo deja e nou rete pou nou achte batri, pou nou achte pano solè, pou nou achte fil, pou nou achte tout lòt bagay ke teknisyen yo mande nou ki pou alimante sistèm lan e ki pou pèmèt ke limyè yo rete ap limen. chak swa donk ke mezanmi e se mesaj lan sa so mwen di nou mèsi mèsi tout moun ki deja kontribiye mèsi tout moun ki pral kontribiye donk map trè kontan resevwa donasyon nou donk nou wè la mwen finalman rantre nan dènyè faz mobilizasyon an e mwen ta renmen byen avan mwa fevriye byen avan karnaval pou ke pwojè sa li menm li reyisi. Se poutèt sa n ap mande tout moun, moun ki Jeremi, moun ki lòt kote, menm si se pa moun Jeremi ou ye, menm si se pa moun Grandans ou ye, n ap mande w pou bay kontribisyon w, bay patisipasyon w pou nou kapab reyalize rèv sa a. Mwen menm, sa te fè m mal anpil chak swa m ap pase nan santre vil, nan mitan vil Jeremi ke nou konnen an. Anpil moun mwen konnen ki renmen Jeremi anpil. Donk, se nan mitan vil nou an chak swa fènwa. Moun ka vyole moun sou plas, moun ka bat moun sou plas, moun ka, e nou konnen fè nwa kapab pwovoke anpil bagay, delekans. Donk se poutèt sa, menm si anpil lòt moun, mwen konnen gen lòt moun ki te kapab gen sa lan tèt yo, gen lòt moun ki te gen sa kòm pwojè, enben an nou fè yon sèl pou nou kapab reyalize l, pou nou kapab fè plas lan bèl, pou timoun retounen ale chak wikenn sou plas lan. pou moun, jenn gason ki nan lekòl, ki nan inivèsite, retounen al etidye sou plas lan. Ok, donk, e lè nou fin mete limyè, nou pral fè pwòpte, donk nou pral mete anbyans pou tout moun, pou timoun, pou granmoun, pou jenn moun. Donk mezanmi, se sa mwen te vin di nou nan videyo sa a, e m ap ban nou telefòn mwen ki se 49 49 43 43, si nou pa jwenn mwen nou kapab kontakte. Duver Anderson, nou kapab kontakte Alex Dominique, nou kapab kontakte Polycarpe Arthur, nou kapab kontakte Ralph Simon oubyen nenpòt lòt moun nou konnen ki jisteman e travay nan Découvrir la Grand'Anse nan JICOM oubyen e ki kolabore ansanm avèk nou. Donk mèsi tout moun, videyo sa li pa tap twò long se 10 minit sèlman m te pran pou m anrejistre l epi pou m vin pataje ansanm avèk nou. So mwen di nou mèsi, mèsi, mèsi, kenbe la, pa lage guys, dekouvre la grandans renmen nou, jwaye nowèl tout moun, jwaye peryòd fèt de fen dane, ekselant peryòd fèt de fen dane, kenbe fèm pa moli. Moun ki konn priye, kontinye priye, moun ki konn jete dlo, kontinye jete dlo, pa bliye panse avèk peyi an, pa bliye kite yon ti plas nan kè nou pou peyi Dayiti, pou konfrè ayisyen nou yo, pou konpatriyòt nou yo ki toupatou e sitou pou sila yo ki sou kanal la. E silvouplè mèzami, noubliye pa le slogan des gens de Wanament, kanal la pap kanpe KPK nan Grandans bon bagay!